Bon ou menm Vava pitit, ou pa fè anyen nan kay isit la ankò? Depi maten m gentan lave, m lave veso, manje kabann, ou ret la nan telefòn sou tiktok pitit? M pa konprann sa w ap di m nan, avò m rete? M poko janm konprann sa w ap di m nan la, nou tout granmoun, m fè sa m vle? Antouka kòm e konsa w reponn mwen, ou byen fèt makomè. Kòm ou di nou tout granmoun, Jan w prale a wap wè si lap bon pou ou. Ou menm zap gad lò menm.

Ou kòm sou ap tèt mwen. Ou sou tèt mwen ou.
Ok. A, ok. A ki ke. Oh, oh. E pa jete m bò jete l. E pa lang m bò fronnen l. Ou ka panse kèk tou bounda. Premye sa w bwè. Vava pitit sa t gen menm pitit m wè flò vre ou bèl ou che ou tèlman bèl bagay yo dròl mennaj ou souke ou pitit banm zen. Ou pa bezwen mande m pitit ti nèg sa sou kè m mwen k pou di w on ti pwodui de ouf wi sè m. Nèg sa tèlman fè m santi m byen e mwen k pou di w. Nèg la sa w pale la menm pitit e pa ti patnè w ta avè l la di m non on lòt ou gentan gen la sè m. De ki nèg sa w ap pale la pitit dat m pa nan moun konsa Ah ah! Dat m te pase maka sou nèg sa a. Humm.
Bonsoir. Bonsoir.

Antouka vanou piti nèg sa gen nan moun an cheri fò pridan avèl medam yo pa jwe deyò a non sèm. Kiyès ki ka pran nèg sa nan menm ou seryez hehey sou fyèl mwen pou fanm sa ou ta panse pou wal pran nonm mwen gade fou heyy ou konn moun pitit. M konnen w pitit depi lontan, m konnen w ka jere ti sa cheri. Ou konnen m ka jere ti sa. Ou mèt kwè nan mwen. Ou mèt jwe sou mwen pa gen moun pa gen fanm kap ka pran nèg sa nan menm mwen k diw sa.
Baby m te kite manje pou ou. Ki manje w fè la? Lè w rive wa wè.

Wal manje menm Diego. Mesye Pral kòmanse pa gentan semèn kap vini yo Wè ti sa Nou ta sipoze kite m brel poukont mwen pase lòt semèn yo la m pap la. Sa vle di, nou tout la nap kraze baz la? Nou pap kraze baz.
Ayiti ou konnen fòn bouje tou menn. Travay ou pral travay? Klè monchè.
A ti tan sa m te pran la, Ayiti ta poz mwen l te ye, sa vle di l sanse bout la menn. Konprann? Sa vle di la, jan w ap pale a la, e mwen a frèch ki ret la nan baz la? Pase lòt nonm nan la li gentan gen madanm li ap vin fè grimas devan nou la menn. Sòlda yo pa rete w rete. Ou menm tou se nan poz ou ye. Frèch se nan poz li ye. Ayiti, sa ka rive tanp m te pran avan nou? Selman mesye, nou konnen e pòz egare m pran, mwen m toujou wè tout bagay. Sa w pa wè la frè m? Se sa m konnen, ti fè likè sa ap kanpe devan ap fè ti tenten ti bagay a sa. Misye pa ap dire non, nou mèt nou mèt ret gade pou nou. An vye egare? Misye wè m pran pòz egare m l ap pran pòz pran son afè l ye. Ou genlè egri de nèg la menm? Mwen pa egri men bon w konnen yon nèg konsa m ye menm.

Wap pale konsa de nèg la frere ou konn cliff pa nan kaka. Yo ou pa wè poze m poze menn. On fason m kreye poum viv menn pou moun pa wè m konn sam ka fè menn. Bondye fè w konnen cliff se nèg li ka vin lal fè tèt ou frè. Enben fè tèt la papa e pa aprann ou aprann sa non. Tout moun ka fè tèt on moun papa.

Bonsoir.
Kòman ou ye?
M anfòm wi e ou menm?
M anfòm wi.
Ekskize, m raple m te wè w yon kote. Ou te wè m yon kote? Kilè? Ok, lè w te vin dèyè mari w lan? Ah wi.
Wala. Ok. Men jou sa tou w deranje m wi. Ak kisa?
Ho, w ap gade m yon fason. Jiskaprezan m ap reflechi m pa ka konprann pou ki rezon w t ap gade m konsa. Men w se gason? Yeah!
M konnen m se gason. Men, e pa fason mwen t ap gade m nan. Men ou se gason, m panse ou ka devine, jan m t ap gade w la, ki sa l vle di. Kèt!
Devine? M pa twò fò nan devine non. M ta renmen w vin pi dirèk.
Ou vle m vin pi dirèk? Klè. Ok. Ou vle m ba ou definisyon rega lan? Ya, m vle sa wi. M pral di w.
Donk ou vrèman nan sans mwen. Ooh!
M nan sans ou. Vrèman. Bon, nan ki sans menm nan sans ou an? Ou nan sans mwen, ou nan gou m. Ou nan gou ou? Ya. Tande, tande. Eksplike m pi byen. M vle w. Men ou se gason, si yon fi m, si yon fanm parèt sou ou, li di w ke li nan, ou nan sans li. Ou nan gou l. Fò w konprann. Bon, e si m sanble avèk yon frè l?
Koman sa? M gen dwa sanble avèk yon frè w? Sa rann ke m nan sans ou? Non, e pa sa. E pa sa. Kilès ki voye w vin fè travay sa w vin fè a la? Ki travay?
Plan sa m wè w ap moute a? Monte plan pou kisa? Pa konnen?
Non, siw dil se paske w konnen. Petèt ou ka wè kòmsi mwen menm avèk mariw nou alèz. Li gen dwa voye w vin eseye yon bagay? Non, pa vrèman. Poutan li pa konnen, li pa okouran de sa.
Ou sur de sa w di a? Ya.
Pa konn anyen. Ou te nan baz la. M pat ka rive sou w. Kòm m wè w la a de, m tou pwofite di w sa. M pè mouri mwen menm. Ki mal ki gen nan sa?
Ou pa tande? Mouri an pa ou mal?
M pa di li pa ou mal non.
Men m di w bagay la jan l ye a. Ok.
Ou di m li jan l ye a? Ya. Ou imajine w sa fèt jodi, demen m mouri?
Sa k pral touye w menm? Men se yon tchak li ye!
M konnen l! M konnen li tchak. Mwen di w pa konnen l.
Men sa pa vle di yo poutan si m gon bagay pou m di w m pa ka di w li. Woo.
Èske w konn pran yon sèkèy?
Chak sèkèy gen pri pa yo. Chwazi sa w konnen t pi bèl la w mèt achte l met la mwen pase mwen menm m konnen m deja mouri. De tout fason, sa mande reflechi. Anfèt, ban m ba w nimewo a epi n al konvèse plis. Si sa ka fèt, l a fèt. Men m gentan konnen depi l fèt m oblije mawon. Poukisa mawon an? M pap ka ret pre isi a.

Èvè jan m oblije mouri an wi. M pa ka kit sa pase konsa non. E kounya m oblije mawon misye pou de bon. M oblije ale.

Bestie pitit an zen m rele w pou m ba w la. Banm zen bestie banm zen. Ou konnen m renmen zanmi mari m soeur m. Ou renmen zanmi mari w bestie. Wi.
Jan nèg sa ap pran swen w la. Ebyen menm ke lap pran swen m sak genyen. M di w m renmen w nèg pou n yon ou menm ou nan nèg ap pran swen m. Se di m di w m renmen zanmi mari m wi. Ou pa pè lanmò bestie. Bestie, jan nèg sa danje! M konnen l danje, bon men bon m renmen nèg la ou menm, m renmen lòt la! Bon nèg la pa pou mwen Bestie m pè l, tèt chaje! Epi ban m di w, m pa kwè l ap fè yon bagay konsa. Te konnen pou l ta konnen, li p ap konnen kiyès ki pral di l. E w wè pou ta wè ti gason an non! Antouka Bestie pridan, mwen menm m pa ta renmen anyen rive w non paske jan m wè nèg sa ap mache la a, mwen menm m renmen pè l. Ah pa gen anyen kap fèt pitit pa enkyete w. Kiyès kap rele la besti. Marim nan kap rele m.
Eba wa pran apèl la. Sa m pral di avèl. Konsa menm besti w ta pran apèl la pou w wè sa lap di w. Ah nan gentan pale men m pa sou sa kounya. Besti m pale w. Sèm pa jete ize pou chodyè nèf non sèm sèl sa m ka di w. Nou menm pa jetel non. Nou la wi. Ou la. Bon ap inyorel konsa. Ah m pa inyorel m selman pa sou pale. Ou pa sou pale? Tèt chaje bestie. Dat wap fèm pale la ou pa fè manje anndan an? M pa gen manje jodi a non m pa fè manje non. M pa sou sa. Ebyen ok m pap ka rete non paske m pral regle yon bagay la.

Ok.
Yo wap wap rele nou nan lari a menm non. Ou pa fè lari menm non. Tèlman w danje konsa? M pap di m danje non, lè w sot nan lari a lè w tande. Men antouka mwen menm, m di w sa m wè sa m tande.
Cheri doudou. Kòm si mwen mwen jiska prezan nou fim ye la ye. Ebyen madanm ou jere sa avèl. Sam pral di avèl bon m pa janm tandel nan telefòn lèm relel li pa pran apèl mwen sil prann li koupel.
Men chèche yon fason kanmenm pou nou jere sa. Antouka map tann li vini poum pale avèl ok sa pa bezwen rive jiske la. Bon mwen m pou sa wi. Ay mwen menm depi mwen k pale avèl la e bradal wi. Map tann li vini pitit map pale avèl. Pil kout peny. Ok men but sak pase men m te pase m te pase m te pase la pou m te ka konn si l la men but m pa jwenn yo m pale ansanm avè l m pa janm mele sou telefòn e ou menm mwen jwenn m di sak nesesè la paske e verite l ye men paske mwen menm

Mwen avan yè la ou vin avèk yon ti fanm la papa. Ti fanm nan rèd wi menn. Kisa kòlè an gen avèk ti fanm nan menn? Ay madanm mwen menn, ay kè m fre. M pran m fè nenpòt. Ou sak farin wi brother. A m la m fè nenpòt bagay baz. Nenpòt krim nan pou li m prè pou a tou. A tou ekip. Wè la menn, wè la pa gen jwèt. Wè nan fanm sa, pa gen langèt ladan l. Bradal li ye. M konn kiyès ou ye deja frè w pa bezwen pale menn. E bon Dye w konnen.
E. M wè nèg yo pa vin nan baz la menn sak pase ou gon pwoblèm a nèg yo menn. Bay ou la an dèvè nèg lan menn pa bon konne konsa menn on lè on lè on lè menn m chanje me kameleon m ye menn sam zo. Endjy pa janm vin la menm menn.
Sa ka rive menn. Fresh la li menm dèfwa m wèl dèfwa m pa wèl li gon jan li gon jan lap jere bagay.
On ti fagèt.
A sa m sou menn. Hey yo. Sak pase menn? Mwen on jan frèt tou wi menn sak pase? Yo menn.
Ou ka wè m ak wi menn. E pa mwen kap ri a vre nan papa. Ap pale de madanm mwen tale a ekip. Yo. A pa blag non menn. Yo men nenpòt 2 semèn menn. Depi lè w wè madanm mwen te vin la menn. M al manje lakay li menn. pede rele nan telefòn but man m tandel menm menn. Yo lèl pran apèl la ekip li koupel sa vle di men malo a banm diw wè men malo m manyen dan di menn koupel sa vle di sa vle di la jan jan mou ap pran pòz tòg ou a la menn konsa la pou pou yon fanm ap baw tout pwoblèm sa vre yo ou pa tande sa m t di w talè a la menn m prè m fè nenpòt bagay pou fanm sa ekip.

M pa konn kisa w ap andire nan moman. E si tout fwa menm ou gen bagay w ap andire, se ou k konnen l. Ou konnen menn, m se yon nèg k konn kòman m fonksyone menn. Si gon nèg ki konnen m plis nan lig nan la, nan baz la, jan n kanpe a chak jou a, e ou l ye. Ou konn kòman m fonksyone. Kòm ou gentan pwopoze m èd ou menn, se sa m ta pral mande w menn. Èske menn ou ka eseye fè yon ti voye je sou madanm mwen menn.
Kèt. Men se pa yon moun m abitye wè deja. Se premye fwa m te wè l la nan baz la. Non men, madanm mwen menm depi avè m li ye tout nèg konnen l. Tout moun konn sa e madanm mwen li. Depi w te gentan wè l premye fwa, depi w gentan rive, ou rive sou li, on dirait e madanm mwen menm. Non, m gentan, m gentan kapte vizaj la men.
M ap wè sa m ka fè pou ou la e. Fò w jere misye paske men yo nan moman an la m pa dous menm non. E frèm ou ye menn, m jou map wè sam ka fè pou ou brother. Amen pa gen problem menn. Yo nan moman la wi. Bon Dieu ou gentan wè koman m ye. Ou konn ki moun m ye. Konprann sam diw la?
Ebyen pa gen problem frèm. Tèt frèt menn.
Nou la menn.

Eske m pa t gentan di w baz m pral travay? Travay la pa ban m tan menn. Ou konnen lè m gen tan, n ap kwaze menn. Awi, menm jan m sot di Cliff lan la menn. E mwen k pi pa bon nan baz la, e mwen kòm si k parèt yon ti maza nan baz la k pa p fè anyen. Paske e mwen k toujou la. Pandan w pale de Cliff la menn, kòman misye ap bouje a madanm li?
Premye fwa wè madanm nèg la menn epi wap mandem kòman lap bouje avèl sak pase.
Ou panse dwòl menn. Ke se pa nan baz la li avè nou menn. E konsa tou mte ka mande misye kòman wap bouje a madanm ou tou menn. Kisak gen nan sa menn. Menn ou konnen m mayen madanm mwen menn sak pase pou annik re ou annik wè madanm nèg la yon sèl fwa menn epi wap mande pou li. Yow pa pran bagay sa dwòl menn talè pou wal fè klip sote tèt mwen baz. M pa nan ling sa non papa. Pale byen frèm.
M pa kwè, m pa kwè Cliff ap rive nan nivo sa menn pou l sote tèt ou. Ou pa konn Cliff menn?
M konn Cliff byen menn. Ebyen poukisa Misye sot pale avè m talè a la wi. Manti. Ebyen, ou wè ou menm, ou gen yon bagay w ap maniganse, monchè, m pa la tande bòdè m lage pye m. Sa misye ap fè la? A monchè, ou, ou, ou ap aji byen la? Ou pa va tande papa.
Kèt menn, sa misye ap fè la menn? Apa la nèg la menn lan li k vire boudal la ale konsa menn epi misye misye ap bay ratman nan baz la li pa vini eske misye pa gen kèk bagay lap maniganse sou nou la m pa konnen fòm veye m a misye menn. Mwen se pa konn fèm bagay konsa. Ma kle ren an nan menm la men mwen mande l pa mande m la dan. Fò m cheke sou lòt nèg yo wi men.
Yo kòman m kanpe konsa menm? O dat m pa wè misye nan baz la. Sa k pase w frè? Ou tap di m masisi m pa bwè kleren. M repliye ou konnen w nèg konsa m ye.
Wouwou, depi ou pa bwè kleren frè, masisi ou ye.
Depi nou di m frè m, mwen renmen yon nèg konsa m ye baz, m poze m nan mwen menm. Kòm ou menm ou bwè kleren, m wè w poze w la, tankou nèg ki prèske mouri. Yo men, gon bagay m ap analize la men, m sot wè NG la, Bon jan map pale a misye m wè misye annik rete l demake sou mwen tankou son nèg li avè nou l pa avè nou menn sak pase ou pa konn ou pa gen ankenn nouvèl de misye menn. Tankou ou menm menn ou pa fè ankenn refleksyon menm kote kote sèvo w ye menn. Kòman kot sèvo m ye a menn. Ok
mwen m te gentan ap swiv ba yo m te gentan di w sa.
Sak pase. Baz ok lè fini tou baz ou gon lòt pwoblèm pale frè m sa w genyen.
E klif ki bon ou misyon pou m jere la men men fò ou konnen e nou nou nan baza ansanm fò fò m gabo misyon tou pou m jere madanm ni pou li pou m gade kòman ba yo e baz
fò m bò respè baz m ap tou dou sa klè wè mwen menm m pa nan misyon anik frè m m pa nan misyon. Di m sa misye di w la si m ka ba w yon ide, m konnen yon nèg konsa m ye m ka ba w yon ide. Misye di m pou m pou m veye madanm li. Sa vle di si m wè madanm li ap fè yon bagay pou m vin di l sa menm. Ou konnen yon bagay de manzè? Fanm nan ap bay misye ratman. Ey bon ratman menn. Misye, m wè misye vin nan baz la tankou yon tifozi menn. Kòm li ta ap di m te nan chanm a 2 a fanm toutouni m pa t fè anyen. M panse. li menm pal la li tap ka jerel wi. Wè mal di yon pawòl la. Pa di lòt moun sa non papa. Sak pase?
Vwa pa menm wi.
Wè fanm misye a baz. Wè m poze mwen la fè ti simagri fè tenten m pa di anyen. Fanm misye a baz. Ou mèt veye l ING. Veye l. Pase wè gen de rega baz. Wè fanm min.

Wagan wap di m. Mwen pa gen pwoblèm non men m konprann m konprann. Mwen jere sa bro. Ou mèt jere may ou frèm. Yeah.
Kèt menn. M santi sa frèch ap di m nan lagè lè gen yon pa de verite ladan l wi menn. Talè map pale a Angie men se gon jan l demake sou mwen m pa fin twò konprann. Genlè fò m veye misye avèk madanm nèg la wi men paske jan misye demake a l genlè konn yon bagay. Sil pa fanm nan kanmenm li gon nèg li ka fanm nan. Fòm veye misye.

Ki wouj manzè gra bay sa yo.
Manzè menm. M bezwen pou banm kontwòl manzè menn sa manzè ap jere. Depi ou banm kontwòl manzè menn map met bagay nan menw. Ou konn kijan bagay lan ye deja sa vle di bagay yo a fèt gratis. Ap banm jerew. Sa m di lan. E menm jou sa map met bagay nan menw frè. An yo pa chalè non menm. Ebyen depi jodi a mwen travay mwen kòmanse pa n deja pat kanpe sou anyen. Sèlman frè depi ou fè bagay yo banm prèv. Depi ou banm prèv tout bagay klè. Map met bagay nan men w. Yo wè nan moman la mini cheri wè sa sak biznis la. Sa vle di depi m ralel la cheri m montre w tout bagay bay chalè. Wè sak pase. Misyon an nan men w la. Map jere w. Jere m.

Hey madam depoze telefòn nan m fon pale avè w. Poukisa?
Depoze telefòn nan! Men poukisa?
M bezwen pou m pale yon bagay avè w. Ok map tande w sa w gen? Sa w gen avè Cliff? Poukisa kesyon sa? Sa w gen avè l paske l vin la lap plenyen ban mwen lap eksplike m yon pakèt bagay. Lèl relew li pa jwenn ou pa ret sou li sa w gen avèl? M pa gen avèl non. Epa avèl ou konn ap pale la lèm wè wap pede pale nan telefòn nan la Rosange lan epa avèk epa avèk li? Non sa gen. Ah bon
M panse e te avèl. Non epa avèl.
Li vin poto plent la? Wi l vin la.
Li te e menm pale kòmsi nan sans kòmsi lap menasew wi. Lap kisa? Lap menasew, li danje!
Oh m pa dil pa danje non. M pa dil pa danje jiska prezan. Jan w di l la konsa l ye?
Ben wè. A bon?
Enben n ap swiv. M pa wè poukisa tout pale anpil sa tou non. A w pa wè?
Non. Si w pa pote pou ti gason sa w ap trennen pou li. Trennen pou kisa?
Enben swiv pou w wè sa m di w lan. Ti gason sa twò danje. Se pou yon bagay m pa konnen men w di si m pa pote m ap trennen tou. An! An! Ou konn sa epito w ap aji konsa? O! E pa avè l m ye m pa. Anmède epi w wè si w ap gen yon lòt nèg. E sa w di? Men e pa sa l ye. Evre? Ya.
Enben ok n ap swiv.
Nap swiv fen an. M byen konsa bay yo ye. Ok.
Antouka menajman an pral fin la Al voye yon dra sou kabann nan mwen silvouplè.
Bon frekan. M genlè ret avèw isi an. M genlè panse son princess ou ye.

Cheri kòman ou ye? M pa vle mal non chouchou e ou menm? M pa vle mal, ou te manke m wi. Pa plis pase m non cheri. Evre sa w fè, sa w regle? A ou konnen, travay la fatige m tou wi. Evre?
Men sa pa enpeche m panse avè w pandan semèn nan. Ok, yè swa telefòn mwen te dechaje sa k fè m pa t fin pale wi. M eseye rele w anpil apre m pa jwenn. M te gentan santi sa tou wi. A ou konnen m pa p ba w manti. A sa w manje? M manje bebe, ou menm?
M wè ti vizaj la bèl wi. Ou konnen, n ap fè efò, mennaj nou sou kè nou.
Ou fè m kontan lè w di m sa. E vre? Apre sa w konnen pou n pase pou n fè yon timoun. Pa gen pwoblèm cheri, depi w vle. Cheri men sè m nan, vini m fè w fè konesans avè l. Mia!